Stress di Claudy. Donk se yon plezi, se yon plezi pou nou bay entèvyou sa ansanm avèk ou. Donk se pa pou san rezon m pran yon bwòs, mwen pran mannken sa a, se nan kontèks pou ke mwen mye bay entèvyou a. Paske fòmasyon nou t ap bay nan kominote a se te sou dan, enben fòk genyen swany, fòk gen swen e fòk gen dan paske se te sou dan nou t ap bay li sou tèm ki di. Impact d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire sur l'organisme humain. Donk, sa fè m dezyèm fwa. Men, premye fwa a, se te yon fòmasyon nou te bay avèk lekòl Sen Franswa. Men jodi an, nou ouvri kad la, nou fè l avèk tout kominote a. Se vre, moun yo te enpe fatige paske apre lamès. Gen moun ki la depi setè men ki rete jiska midi an pou yo te tann mwen ki vin fè fòmasyon an pou yo e k fini nan lè ou wè nou fini an la ki deja m kwè bon pral fè katrè. Moun yo te vrèman patisipe e yo poze anpil kesyon. Mwen fè fòmasyon se nan kontèks pou m vin ede moun yo dekouvri pwoblèm ke yo gen onivo dan yo. E se pwoblèm dan yo tou ki konn koz dèfwa yo gen yon pwoblèm swa nan kè, Swa nan poumon, swa nan sèvo, etsetera. Donk se te ògàn sa yo m te wè ansanm avèk yo. Se te kè, kòman kè a kapab enfekte atravè yon kari dantè, kòman poumon an kapab enfekte, kòman sèvo a kapab enfekte atravè yon kari dantè. Nou te debat non sèlman tèm nan an laj, nou te touche aspè kari dantè, nou touche aspè jengivit,

Fò yo gen dantifris, fò yo gen ben de bouch, men m te montre yo teknikman kòman yon moun kapab bwose dan l. Alò la a tou, m te montre moun yo li, men nou konnen etandone ke gen anpil moun ki pral gade la a, swa moun yo konn, swa yo konn byen bwose, oubyen kou yo konn fè kèk ti erè, ou pral kontinye fè demach la pou nou la, ou pral ke montre nou. Kòman pase menm mwen menm tou kap pale avèw la si gon bagay poum jwenn ma jwenn li alò e nan teknik de brosaj la se ke gon fason espesyal pou yon moun brose pou pou evite kari dantè daprè sa wap di nou oubyen. Jisteman pran steteskòp m ka pran sa ou kapab ou kapab bon vwala oblije met sa tou donk nòmalman. E anpil bagay ke moun yo pa konnen. Gen anpil moun ki konnen dan li genyen 3 fas. E pa vre ditou. Dan li gen 5 fas. E a la rigè ou gen dwa di li gen 6 fas. Ki fas dan yo? Lè nou gade yon dan, li gen fas sa a ke nou rele li fas vestibilè. Misye gen yon dan rachòt. A wi, misye gen yon dan rachòt. Se fas vestibulè, sa a se sa tout moun kapab wè a. Anndan an nou gen fas sa ki se fas palatal la. La a nou gen sou fas sa kote dan yo vin chita youn sou lòt la yo rele l fas oklizal. Epi nou gen fas mezyal epi nou gen fas distal. Se sa k fè senk fas la. Ok men lè moun nan ap bwose dan an gen anpil moun ki gen tandans bwose dan yo konsa, konsa mezanmi se a dekonseye. Yo bwose dan non sèlman gen.

Wè, lè sa ou fon yon teknik ki ba w, ou fè teknik sa de manyè oblik. Se konsa ou fè l, de baz an wo, ale vini. E lè ou rive tou ou fon mouvman konsa. E si kounye a ou genyen fil, ou genyen de de plak, an fèt de debri ki rete nan espas entèdantè yo, se pa kouri al pran yon, yon, yon, yon kòman, yon fil dantè ou di mwens yon. Bon, moun pwovens yo, sitou moun andeyò, toujou pran ti bwa yo, w ap wè y ap kase yon klis bwa nan dan yo pou yo file. Se ou pa pou bezwen kouri al pran yon kwi dan. Ou jis pran bwòs la, ou fè yon egzèse, ou egzèse yon fòs sou li, nan espas entèdantè yo, epi pou w pouse debri an epi pou l sòti apre sa. Epi, lè w rive nan fas oklizal la, se la w kapab fè mouvman orizontal, ou wè moun ap pede fè a sou fas oklizal yo, ou fè yon mouvman konsa. Lè wap rive la a fò w bwose sa a, ou bwose lèv yo tou, ou wè, epi ou bwose lang nan. Tout fas sa yo, tout fas sa yo, tout fas sa yo pou w bwose epi pou w bwose la. Men bwosaj la li fèt bouch ouvè. Se bouch ouvè moun bwose dan, epi lè moun nan fin bwose dan, ou pa jete kim pat la sanzavwa ke ou pako fin bwose lang ou. Se lè w fin bwose dan ou, ou bwose lang ou epi ou kapab jete kim pat la. Yon bon bwosaj, yon bon swen biko-dantè pa yon bwosaj, li pa dire plis ke 3 minit. Se 2 minit a 3 minit maksimòm yon bwosaj dan fèt. Gen moun ki genyen tandans se lè yo fin bwose dan yo pral manje. Ditou. Se lè w fin manje. Ou bwose dan ou. E, obligatwaman, on moun dwe bwose dan l, de fwa pa jou, nou pa ka di twa fwa pa jou, paske moun yo al lekòl, moun yo al nan aktivite kotidyen yo, yo oblije bwose de fwa pa jou, e obligatwaman, menm ke m di oblije, paske gen moun ki pa fè l ditou. Gen moun se efò y ap fè, men m di oblije a pou moun k ap fè efò yo. Ou bwose maten, ou manje, ou fè tout aktivite ou pandan jounen an, pandan w ap manje, jounen an gen plak bakteryèn yo k vin fòme nan aliman w ap konsome yo, Enben se bakteri sa yo ki nan plak la ki rann dan yo konn karye, paske yo dekonpoze aliman sa yo an asid, epi asid sa li menm ki vin tapise l, ou di mwens ki vin chita sou sifas dan yo, yo vin demineralize dan, yo vin kreye pafwa swa yon ti twou, Epi moun nan pa konn sa pou l fè lè dan sa vin kòmanse gen ti twou sa, li rete ap fè neglijans, li vin kreye yon gwo twou epi w wè dan sa li kòmanse nwa. Epi kèlke tan ou tande moun nan li genyen doulè.
Ok, alò m santi ke fòmasyon an te te rich an enfòmasyon e avèk anpil bon bagay. Alò èske gen posiblite pou nou ta fè yon ti vizit? Pase premyè fwa nou te fè yon ti pale, nou pa t gen tan vizite klinik lan. Pase ou di gen anpil materyèl e klinik lan gen anpil moun swa k ap viv aletranje e alò li gen yon nivo estanda entènasyonal. Eeh bon wi jisteman jisteman. Eske gen posiblite pou nou fè yon ti vizit? Wi nou kapab fè yon vizit pou nou ta wè klinik lan pou moun kap viv nan peyi a e moun kap viv nan kominote ann di grann kolin paske son klinik ki stabilizel anndan grann kolin men moun grann kolin pa konnenl Se yon klinik ki la depi 22 zan, men se pou blan yo, jan m te ba w entèvyou premye fwa a, se blan yo. Men kounye a, vi ke mwen menm kòm jèn kominote a, ki fòme, ki al etidye medsin dantè la, ki al etidye pou sa, mwen vin travay nan kominote a, m vin bay moun yo sèvis nan kominote a. Men se yon moniman. ki chaje materyèl, men se pou tout moun, se pou lemond, men nou te vin fè fòmasyon an nan sizyèm seksyon Grann Kolin, men nou pral touche lòt seksyon yo pou ke tout moun kapab konnen klinik lan nan zòn nan epi pou yo vin pran sèvis. Yo pa bezwen ap kouri al Jakmèl, kouri al Pòtoprens, kouri al lòt kote ankò, nou gen klinik nou nan kominote nou ki pou desèvi kominote a. Vwala Doktè Tony, nou pral fini entèvyou a nan lokal klinik lan dirèkteman, n ap di moun yo rete swiv, n ap vini. E pou nou mete fen avèk entèvyou a, nou te oblije vini nan espas Eklinik lan, nou avèk doktè la, nou pral fè yon ti mache anndan pou nou ka nou konnen plis bagay de materyèl ki anndan. Alò doktè, e Tony, nou anndan la kounye a, la nou wè anndan an tèlman foul avèk e materyèl, chak materyèl sa a nou konnen chak gen espe, alò, espesyalizasyon pa yo ke yo fè nan dan, nan dan moun yo. Pale nou nou, sa a li menm son chèz. Wi, sa a se youn nan chèz yo, Donk, le pli souvan mwen la m travay, se la m travay sou chèz sa, m fè pwofilaksi, m fè ekstraksyon, rache dan epi nou fè restorasyon. Sa vle di, m tou itilize sèlman chèz sa pou m travay. Men gen plizyè lòt chèz ankò nan klinik lan, sitou lè misyon yo vini, nou itilize tout chèz yo lè gen anpil moun.
Epi aparèy sa, s on krachwa. Donk se yon aparèy nou itilize lè moun nan kouche, nou mete yon tib nan tèt lan, epi nou mete l nan bouch pasyan pou l rale saliv yo. Pasyan pap bezwen nan pese tèt li ap krache, ou jis mete aparèy sa nan bouch li epi ou onn li, epi l ap rale san avèk saliv ki nan bouch moun nan. Ok, nou wè la gen yon aparèy la tou ki gen plizyè ti fil. Ee!
Aparèy sa se yon lospid, Donk se avè l nou fè bwosaj la aprè moun nan fin fè pwofilaksi an. Pafwa lè nou fin fè yon restorasyon tou, nou fin plonbe yon dan, nou itilize l pou nou rann sifas dan an li trè lis. Sa se lè nou fin fè kavite a, nou seche l avèk sa epi sa a tou li seche l epi li bay lè tou. Nou gon lòt pyès m pa moute sou sa, men m te grese l m kite l. Se li fèt menm jan avèk sa men ki pa gen menm fòm, se avè l nou mete ti materyèl sa yo sou li, ban m montre w. Se sou li nou mete ti materyèl sa yo. Sou sa mwen di w ki petèt pa la. Tout ti materyèl sa ou wè a, tout genyen travay pa yo ke yo fè. Donk sa se tiwa nou enstale, nou mete tout sa n ap bezwen, tout materyo yo. Donk nou pa bezwen deplase ale lwen. Sa se yon ansanm de frèz. Frèz la se li menm nou mete sou yon materyèl ke yo rele high speed. High speed la se li menm ki fasilite n swa si n ap. Fann yon dan, oubyen si n ap plonbe yon dan. Donk nou pase aparèy la, nou genyen sa a, materyèl sa a, se li k fè tout travay sa yo m ap di w la. E materyèl gris sa w wè nan kou an, se yon konpresè. Se yon konpresè li ye. Donk se li menm ki anmagazine kantite lè a. Sa vle di lè li pran lè. Enben, li fè jonksyon avèk atravè kab sa yo nan tout klinik lan pou tout chèz yo. Donk sa vle di, pandan mwen menm m ap travay sou sa m ap plonbe, tout chèz sa yo ou wè la a tout, tout gen yon lòt materyèl sou yo ki rele younit. Sa vle di ti plak sa w ap gade la se younit. Se li menm ki genyen low speed sou li, high speed sou li, lè sou li, dlo sou li. Epi lè nou fin fè kavite a, nou fin retire kari a nan dan moun nan ki te nwa a, nou mete materyèl ou sot wè m ap rale tiwa a pou m te montre w la, nou kwit. Materyo sitou materyo rele konpozit lan avèk sa sa rele sa son light curing nou metel nan kouran epi li bay yon limyè ble epi nou metel sou materyo a epil kuit materyo nou mete a sa wap gade nan kwen la sa se materyèl pou nou fè pwofilaksi lè moun nan vini nou gen yon enstriman nou monte sou tib nwa sa epi nou gen yon pedal anba pye nou. Epi n peze pedal la, epi li ban nou dlo, li ban nou van. Li vire materyèl la epi pou l retire tout plak yo ki sou sifas dan yo.
Sa a se yon dezyèm chèz klinik lan genyen. Sa se ki kouvri HCH nou a iyonik pa l. Epi sa a se yon lòt chèz. Le pli souvan sou chèz sa a se la nou fè siti. Lè ke moun nan vini si l genyen yon. Kavite, nou koud, lè nou fin rache dan, nou koud li. Men se sou chèz sa nou le pi souvan fè l. Sa a ankò, se yon katriyèm chèz ki genyen la younit li. Younit lan vle di tout sa k ladan l, ki kouvri l la, paske nou pa travay avè l, nou bouche l. Nou gen la yon senkyèm chèz. ki genyen bon anfèt senkyèm chèz epi bon sa se krachwa l chak chèz yo yo gen krachwa yo men sa sa se yon materyèl se yon aparèy se sa ke sa se yon radyografi dantè sa se aparèy radyografi dantè la radyografi sa kòman l fèt. Lè pasyan an vini, ou mete pasyan an chita, ou enstale l, nou gen yon lòt ti materyo tou piti ke nou rele fim. Epi nou mete l nan bouch pasyan an nan zòn kote nou pral fè radyografi a, epi nou mete l bò jou pasyan an, konsa swivan kote n ap fè radyografi a epi nou deklannche l, li bay yon reyon. E reyon l bay lan, li se, wi, se li menm ki pral fasilite foto dan an fèt la. Epi sou ti materyèl, materyo ou te mete nan bouch pasyan an, enben se sou li foto a li pral fèt. Lè sa w ap devlope l tankou menm jan ou konn wè moun yo lè yo te konn genyen ansyen foto yo te konn fè bagay yo epi yo gen yon ba ki nwa e blan yo epi ou pral moutre moun nan enben men dan an L ap ba w tout fòm dan anatomikman, epi ou pral di moun nan men ki sa w dekouvri kòm pwoblèm. Si se yon kari, l ap ba w kari an nòmalman nan dan an. Ok. Bon, espas ki kache la, se espas nou sterilize enstriman yo. Nou gen yon lòt sterilizatè ki kache pa dèyè, men nou pa ouvri l. Sa yo ou wè la, se rejis pasyan yo. Lè pasyan an vini, li gen yon kote pou lè l vini pou ba l, pou al chèche rejis li, dosye l pou li. Sa a tou, se krachwa pou chèz sa a la m te montre w la. De bwat sa yo se enstriman k ladan. Mwen di nou pa ka met tout deyò, malgre malgre anndan full. Donk tout sa yo anfèt se enstriman nou itilize. E si n ta gade, ann kòmanse la, sa yo rele l miwa dantè. Se atravè miwa sa a ou kapab ekate lèv la, ekate jou a epi ou kapab bloke lang nan tou avè l pandan w ap travay. Se li k fasilite w wè anndan bouch la.
Ou kapab lang nan gen dwa ap mouvmante epi ou jis kenbe l ou pouse lang nan avè l pou w fè sa w ap fè a. Pafwa lè moun nan vini pou w ka wè si moun nan son kari l gen oubyen yon kolorasyon, nou itilize ti enstriman sa a ke yo rele sond. Sond lan lè nou pasel sou sifas dan an, enben yn fwa ke li ta kenbel vin gon retansyon, konnen gon kari oubyen gon gon kari kap devlope la. Men depi wè w pasel sou li, li lis li pa kenbel, pa gen kari. Epi lòt enstriman ankò nou genyen, sa se enstriman pou ekstraksyon, sa se yon elevatè. Yon elevatè lè moun nan vini, li vin rache dan, ou pa ka mete sa moun yo rele a tenay men nan langaj la yo rele l davye. Ou pa ka kouri met tenay la nan bouch moun nan. Premyeman sa w gen pou w fè, ou fin wè bouch la ou analize l, nou gen sa ki se sereng, nou bon nou fè anestezi nou lòt bò, nou mete yon tib anestezik sou sa men yo, ok, nou mete anestezi an Anndan l. Lè nou fini, nou pran yon egwi, nou vise nan tèt li. Kounye a, lè nou fin vise egwi an nan tèt li, kounye a ou pral bay moun nan anestezi lokal nan rejyon kote dan an ap ba l pwoblèm nan. Swa ekstraksyon ou di mwen si se yon restorasyon. Men si se yon ekstraksyon, lè w fin ba li anestezi an, W ap vin la a, w ap chèche ki enstriman ki apwopriye pou dekole jansiv lan avèk dan an. Lè w fini, w ap pran sa yo ki se liksatè pou likse de dan, sa vle di dan avèk zo a. Lè w fini, w ap vin la a, w ap chwazi suivan dan ki davye ki apwopriye paske ou pa ka itilize youn nan plas lòt. Si s on molè, Pa egzanp, ann di yon molè enferyè, dan anba, nou genyen enstriman sa nou kapab itilize ki an fòm kòn towo, sa vle di se pou premyè e dezyèm molè le pli souvan, ou ka itilize pou yon twazyèm molè tou. Epi sa a tou, nou ka rache, nou rache se sa yon kòn towo tou pou dan anba, dan molè yo. Epi. Pou dan molè siperyè yo, sitou twazyèm molè lan se avèk sa nou retire l. Twazyèm molè siperyè, m pa di w tout molè yo paske jan m te di nan fòmasyon an, chak dan yo gen yon enstriman ki apwopriye avèk yo. Sa yo, nou lepi souvan nou retire dan anteryè avèk yo. Enstriman sa a, nou retire dan, retire ensiziv, nou ka retire kanin, nou kapab retire premolè avèk ti enstriman sa a. Ok.
Wi, alò nou rive nan, nou pral rive nan fen an. Alò kòman sèvis la ye menm? E anndan la a, konsiltasyon an kòman sa ye? Bon, anfèt, se yon klinik dantè, Jan ke nou di l, jan ke ou menm tou ou wè li, e ke ou wè se yon standa jan ou te di l la. Drapo yo montre sa tou. Se a lechèl nasyonal e entènasyonal. Donk, se yon klinik blan yo enstale nan kominote a depi 22 zan. Men, li te ouvè sèlman lè blan yo vin travay nan kominote a. Yo kapab fè 2 a 3 vwayaj pa ane. Apre m sot fè 6 zan nan inivèsite ap etidye pou sa espesyalman, yo chwazi m. kòm jèn kominote a pou m vin travay nan kominote a nan bay swen dantè. Men nou fè ladiferans, sè ke lè moun yo vini, nou pa jis al satisfè moun nan de pwoblèm li genyen an. Nou fè konsiltasyon pou moun nan pou n evalye bouch la, pou n gade jansiv la, gade jou yo, gade lèv, gade lang, gade dan, etc. Pou n fè yon egzamen andobikal. Ou wè nou gade anndan bouch lan nèt pou n wè ki pwoblèm k ap devlope epi pou n di moun nan men kisa l dwe fè. Si moun nan se yon restorasyon l vin fè, se restorasyon se lè dan li pran kari, dan kòmanse nwa oubyen l gen twou, lè sa a depi dan kòmanse pike l kòmanse nwa, li pa fè l mal anfèt depi l pa fè l mal li kapab netwaye l epi l plonbe l. Gen de tip, li kapab plonbe l avè ton materyo nou rele konpozit, li gen yon aspè ki prèske menm koulè avèk dan an, nou gen yon lòt materyo ki se amalgam, li menm li prèske koulè sa a, li gri. Epi lòt sèvis nou bay nan klinik lan ankò, sa vle di kareman li atake nè dan an lè sa l fè moun nan mal, moun nan pa vle pèdi dan an, Lè sa nou fè radyografi avèk aparèy sa pou nou wè ki degre kari a rive, pou n gade anatomikman kòman dan an li ye. Apre sa pou n trete l. N ap retire nè la ki enfekte a. Lè n fin retire nè la ki enfekte a, nou fè tretman andodontik lan pou moun nan. Epi nou restore dan sa a epi moun nan l ap viv avèk dan l. Apre sa nou mete dan. Anfèt, se si moun nan bezwen fè pwotèz, li manke on dan jiska tout dan nan bouch li, li gen plizyè tip de pwotèz, li kapab fè yo. Genyen nou fè ki se plak, sa tou rele PPA, genyen se pwotèz total, genyen se valplas, genyen se PPF, lè sa ou fikse dan sou lòt dan yo, e lòt dan, e lòt pwotèz ankò ki lye avèk dan nou nou fè nan kominote a. Ok gen plizyè pitit grann kolin swa kap viv ayiti oubyen aletranje m konnen gen anpil moun kap bezwen konnen kòman sèvis la ye anndan an avèk pri a nou pap twò rete la ba yon nimewo telefòn de kontak si yon moun ta bezwen w swa ayiti oubyen aletranje ki gen fanmi yo ki ta bezwen vin pran swen nan klinik lan pa ki mwayen yo kapab kontakte w èske gen yon imèl bon anfèt se deja byenvini Nimewo yo kapab kontakte klinik lan, anfèt se klinik Gras a Dye, se Gras a Dye Klinik Biko Dantè, se vre nou pa ko afiche l, men se kominote a k konnen l, gen anpil travay pou nou fè, paske jan m te di nan fòmasyon moun yo pa vini pran sèvis la vrèman, se timidman yo vini, men o fur et à mesure y ap fini pa abitye, paske yo pa t abitye avèk jan de sèvis sa yo nan kominote a. Nimewo yo kapab kontakte m pou sèvis dantè, se 48.

Ok mèsi Doktè Tony. Se te yon plèzi pou m te fè ti pale avèk ou jodi a nan kad klinik sa ki nan kominote a. Se te yon plèzi. Donk, mèsi a ou menm tou pou gwo demach w ap fè nan kominote a. Mèsi pou gwo sèvis sa a mwen menm mwen rele l sèvis. Non sèlman ou vin kouvri fòmasyon an, epi pou vin gade, fè yon kout je gade kòman klinik lan ye, epi pou moun yo tou, yo kapab toujou mete yo an konfyans, Se vre nou fòme pou sa, sa n ap fè a nou konnen l, se pa travay charlatan, nou konn sa n ap fè a e nou fè l byen e moun yo satisfè de sèvis la se sa k fè nou toujou gen moun e se si se mwen k la pou kont mwen jiskaprezan men a lavni n ap gen lòt dantis swivan jan demand lan fèt la. Mwen di w mèsi anpil Claudy Cabastrès pou sèvis w ap bay kominote a, mèsi pou entèvyou sa w te fasilite m ba ou depi ennan w ap mande sa e nou swete tout moun Grann Kolin Bay, valorize klinik lan, bay sè, klinik lan, valè e vin pran sèvis nan klinik la. Jan m te di w talè a, yo pa t wè klinik lan, nan entèvyou a yo pa t wè l lè n te nan legliz lan, men kounye a atravè imaj y ap wè klinik lan, yo pa bezwen tiye tèt yo ale jij Jakmèl ankò, ale jis Pòtoprens ankò. Bon menm moun ki Pòtoprens lan, pou l fè valè e fyète Grann Kolin, m konseye l vin pran sèvis la nan klinik lan. Petèt pou moun ki pa konnen kot klinik lan ye, klinik lan se Boden.